Zanmi youtube mwen yo koman nou ye la nap wè men mayo sa map fè 2 video ansanm avèl pa gen problèm donk se sa map fè a se li menm ki enpòtan video sa ou pral gade la se kòman ki teknikman mwen pral kwit yon poul di. Ou ka gen poul di an lakay ou. Li pran nenpòt 2 zèdtan a 3 zèdtan avan li resi kuit. Pafwa mwen konn ap gade poul di yon moun ap manje li rete rèd. Mwen pral mete poul di m sou dife. Mwen menm mwen pa kuit manje menm jan ansanm avèk tout moun. Ou ka mete yon pakèt bagay nan manje pa w, yon lòt pa mete l. Mwen menm gen fason mwen itilize. sa pou mete nan manje m ou menm ou gen dwa pa itilize yo ou gen dwa mèt se mete pil magi byen ke byen ke mwen depi yon moun pale de bagay magi anpil ayisyen toujou ap di granmoun lontan te sèvi avèk magi ou te konn sa granmoun lontan te manje ou pat janm konn sa l te manje menm sa granmoun lontan te manje èske se li menm ou manje se pa menm bagay la nou manje wap manje pi Pil junk food, granmoun lontan pat gen junk food pou yo te manje, donk ou pa ka mete w nan menm kategori avèk moun lontan. Ann ale ansanm avè m pou n al wè kisa mwen mete nan pouldi m. Apre sa, pou nou di m sa m panse! Ok zanmi YouTube mwen yo, mwen retounen ankò! Guys mwen menm lè map mete vyann sou dife mwen pa itilize pat tomat mwen toujou itilize timerik oubyen safran si nou ka bal non sa avèk tomat ou menm si ou ka itilize tomat pat tomat sa vle di se konsa nou konnen kòm dabitid ayisyen toujou mete vyann yo prepare pou yo manje donk pa bliye nan premye video a mwen te deja prepare vyann mwen kounya la se kwit nou pral kwit vyann nou guys wap wè ti dlo sa mwen mete a li pa anpil men pi devan ou pral wè lè map montre w nan kamera ou pral wè dlo ki on ti jan anplis mwen pat mete dlo ankò. Sa lè w toufe vyann nan ou pa pede dekouvri l gade dlo li bay. Gen moun ki konn ap toufe vyann yo met on pakèt dlo m pa konnen poukisa. Just Sizanna avèk ti dlo nou te wè m mete a gade kantite dlo l bay. Poul di gen on defo depi w ap pede bwase l li pap kwit rapid. Ou jis toufe l avèk. Sizann nan apre sa lè w santi li prè si w ap met yon ti sòs tomat sòs tomat sa a se sa yo rele ragou an gen moun ki rele l konsa li fèt a baz bazilik gaalik and lwil doliv donk mwen mwen sèvi avèk sa yo donk lè w wè ou santi vyann ou kuit ou just met yon ti dlo ou gen bezwen an si w gen plis moun lakay ou ou fè l avèk plis dlo sa se ou menm Donk, depi ou pa pede bwase, n ap wè m pa pede bwase l, pede bwase l, pede bwase l, tankou moun yo konn di, m pa vle l rabi. M jòs toufe l pou yon nonb de tan m ap gen bezwen nan lè m bezwen l pou m jwenn li kuit. Pou l di ou pa bezwen pede bwase l e pa mete pil dife anba l. Guys, zonyon sa mwen mete a la, w ap wè m pral mete di a la. Nou pap wè zonyon ladan l paske m ap gentan retire zonyon an pou m ka manje l kri. Donk guys, m panse mwen nou ka fè pou l di an kounye a li pap bezwen di. Se konsa mwen te prezante diri an ansanm avèk sòs chicken nan. Donk si ou jije ke ou tap gade l ou te konn met anpe dlo, bay videyo sa yon like. Ban m yon kòmantè pou di m kòman ou konn jwenn pa w la. Merci.